Lakou Siprèm konfime oubyen ofisyalize desizyon ke l pran e l voye l bay Jij Anaries. Sa egzèsis sa ye? Sa a vle di? Ok.
Lakou Siprèm in fwa ke l fin pran desizyon pa l ke l t ap pran sou dosye a, li voye desizyon an bay jij ki pi ba, right? Li di li ranvèse l, desizyon ke tribinal la te pran avan epi l retounen l. Men lè l retounen l, li pa retounen l dirèkteman bay Jij Anaries. Li retounen l bay Kou Dapèl la Kou dapèl la retounen l bay jij an aryè. Sa vle di ke li fè bak jan l te monte a. Se pa ke kou dapèl la Kou Siprèm nan dirèkteman ale vè jij an aryè. Now, une fwa ke desizyon an rive devan biwo jij an aryè, kisa l genyen pou fè se adopte guidance oubyen direktiv ke l resevwa nan men Supreme Court la. Sa vle di ke li enpòtan ke moun yo konprann ke sa ke Jij Anariès kapab fè se dakò e aksepte sa ke Lakou Siprèm te deja di l, sitou nan sa ki gen rapò avèk poz preliminè ke l te mete sou desizyon ke gouvènman an te pran pou mete fen a tps la. Donk sa l genyen pou l fè se aksepte l. E nan menm desizyon sa a jodi a ke ki retounen ki al jwenn avoka 2 pati yo tou w ap wè ke Lakou Siprèm pèmèt ke ekip gouvènman administrasyon Trump lan kapab rekouvre lajan nan men pati ki pèdi a lòt pati a yo gen pou yo rekouvre lajan nan men yo sou sa ke dosye sa a te koute yo yo ba yo posiblite pou yo rekouvre lajan men se pa sa ki Manman dosye a, men sa ki manman dosye a, sèke jij Anayès gen dosye a. Mentnan, gen 2 bagay enpòtan pou nou tete, sèke 1, Jij Anayès ap gen pou ke li adòpte desizyon Lakou Siprèm nan, men sa pa vle di dosye a ap fini, dosye a ap kontinye, strateji yo ap kontinye, argument de pati yo ap kontinye, men an atandan, la, gouvènman ap gen posiblite pou ke li mete fen a tps e kòmanse aji. Dezyèmman, w ap remake ke jodi a, jiska minit n ap pale la a, jodi a se 27 jiyè 2026, li 8 è di swa deja, uscis pa update okenn lòt jou sou sistèm E-Verify la pou ta di ke l ap ajoute yon lòt jou sou kat travay la. Sa vle di ke tps pa mete lòt jou, sa vle di ke uscis pa mete okenn ekstansyon sou kat travay la jiska moman n ap pale la a. Pakonsekan, Si Tipierre, si uscis pa mete okenn ekstansyon sou kat travay la, se ke kat travay moun yo ap fini.
Jodi a 27 jiyè, e avèk etap sa a ki franchi a, Lakou Siprèm ki voye dosye a nan yon tribinal enferyè, E uscis ki poko di anyen, ki pa di si l ekstèn, si l pa ekstèn, kòmsi l rete silans, ki ta dwe atitid yon moun ki gen tps nan moman sa a? Ok, mentnan, nan tribinal la, n gen teknikalite, n gen pwosedi ki ap kontinye nan tribinal la, kote ke tribinal la ap gen pou adopte desizyon Lakou Siprèm nan. Right? Men, men reyalite a ki kote l fikse se nan sistèm E-Verify uscis la. Se la anplwayè la gen pou l gade pou l wè validite kat travay moun, se la ki afekte lavi moun yo dirèkteman. Si w pa genyen, jiska aswè a, 8 è di swa pase deja, ou pa gen yon update sou sistèm E-Verify nan uscis ki di ke kat travay la ap kontinye, sè ke li fini. E pa konsekan, si l fini, travay la pa ka kenbe w nan yon lòt jou anplis. Ou menm tou, si w travay li, se yon travay ki konsidere travay ki pa gen otorizasyon pou li paske kat travay la fini. Se, sa vle di ke se sa la reyalite jodi a. Now, ou te poze yon kesyon sou ki gen rapò avèk lisans pou kondwi. Lisans pou kondwi a li menm li gen dat dekspirasyon pa l sou li. Sa ka rive ke yo nepete dat dekspirasyon an fonksyon de dat ekspirasyon tps la, selon state ou rete a. Men sa ka rive se pa konsa yo te fè l nan state sa, sa ka rive ke yo te ba w li pandan plis tan. Men sa se yon dosye diferan de imigrasyon. Sepandan, sa ke pou yon moun konnen se ke lè w ap kondwi, li bay plis posiblite pou ice kanpe w. Paske kondwi pou kont kò l se yon aktivite ki vini avèk risk. Yonn nan risk yo se ke lapolis ka kanpe w e lè lapolis kanpe w menm si se lapolis lokal men si l gen yon akò 287 G ansanm avèk ice, yo kapab pwosede enfòmasyon, pataje enfòmasyon avèk ice epi tou kenbe w pou ice. Sa vle di ke apati de jodi a, 27 jiyè 2026 la, mwen panse ke nenpòt moun ki gen tps sipoze ekstrèmman pridan paske nou vin pli vilnerab ke jamè.